Konsènan kèk frè ak sè nou yo nou konnen ki t ap viv Chili menm kote avèk nou e ki te deside retounen nan tè natal yo sitou kote kòt lonbrit yo antere an, m vin fè yon ti analiz. Men analiz sa a li pa gen pou l wè avèk moun nan ki te pran desizyon pou l tounen lakay li. Se pa dwa m non. M pa gen dwa sa a. Paske chak moun granmoun tèt li, se li menm ki te konnen ki kontraryete l te rankontre, ki difikilte l te rankontre. Ni mwen menm ki rete tou, ni ou menm ki rete tou, nou pa ka di nou pa kontre a difikilte. Men la sèl choz, nou rete, nou konn pou ki sa. Yo menm kale a tou, yo konn pou ki sa. Men ki sa m vin pale, mwen vin pale paske mwen wè anpil reyaksyon kèk sitwayen ayisyen parèy nou, ki fè anpil reyaksyon koz ayisyen sa yo ki retounen an, e malèt yo pa ale. Kidonk malèt yo rete isit Chili epi yo menm yo vwayaje. M jwenn anpil, m gade anpil videyo sou Facebook, sou YouTube, kote m wè e yo kondane peyi an, gen moun ke m ap swiv ki di se paske se te gratis yo te ba yo vòl lan ki fè yo fè yo konsa. Mwen menm, m pa wè l konsa. Sa pa vle di pou otan m pou leta Chili oubyen M pou m pou mwen kont ayisyen parèy mwen non m pap janm kont ayisyen parèy mwen pou blan dayè e bagay ke m pa ta dwe di nan videyo an e m tout moun konnen ke m pa renmen blan m pa fil blan ou konprann sa m di w lan men pou vi ke lakay mwen gen anpil moun paske m di m pa fil blan yo gen dwa di sa map fè lakay blan. Bon ou gen rezon si ou di sa, men sof ke yo menm yo toujou gen ladan yo ki toujou kòm yo toujou yo gen anpil ladan yo ke nou konnen ki rasis ki toujou di yo pa vle wè moun nwa, se dwa yo ke yo pa vle wè moun nwa, mwen menm tou se dwa m tou ke m pa vle wè blan, m pa renmen blan. Men sèl sa m konnen lakay mwen pa prepare pou m ret lakay mwen e se vre m vin manje zo lakay yo, m ap manje zo a avèk imilyasyon. Enpwen sètou. Ya e. M jwenn mwen mwen wè anpil reyaksyon kote yo kont e peyi chili paske malèt moun yo rete moun yo ale m pa wèl konsa mwen menm ou konn poukisa m pa wèl konsa ayisyen anpil ayisyen parèy mwen yal lekòl yo fè yo fè klas men yo pa aprann. Yap toujou kwaze a difikilte. Yo pa gen brenn, yo pa ka panse sa ki bon ak sa ki pa bon. Ann fè yon ti analiz wap wè poukisa m pa dakò avèk moun ki fè videyo ki kont peyi Chili paske yo fè Ayisyen yo ale malèt yo rete. Map montre w poukisa m pa dakò. Paske m pap di w m pa dakò san ke m pa avanse yon tèz pou m pwouve w ke poukisa m pa dakò. siw pran lari pou al manifeste anbasad peyi w ki donk bon se sou teritwa ou ye depi w anbasad peyi w se kòmsi se nan peyi w ou ye m dakò w al manifeste ou fè konnen ke ou pa ka manje ou pa ka peye kay ou pa gen kote pou dòmi ou bezwen pou yo voye w lakay ou peyi chili mete yon yon plan An Mach kote ke tout moun ki t ap viv Chili etanke etranje, si ou gen difikilte, ou vle retounen lakay ou, yo mete avyon gratis pou w ale lakay ou. Men, si m se Ayisyen, m pran lari, m al devan anbasad mwen, m al manifeste ke m bezwen retounen lakay mwen, m pa ka manje, m pa ka peye kay, m ap dòmi nan lari. Lè Leta Chili gade, li wè bagay sa ap pase, kisa l fè? Yo pran gwoup moun sa yo, y al mete yo yon kote. Yo ba w manje, ou dòmi, yo mete w yon kote ann atandan ke yo planifye yon vòl pou yo voye w lakay ou. Men si yo fin planifye yon vòl pou yo voye m lakay mwen, si tout fwa m te gen yon ti kòb nan pòch mwen, se lakay mwen m te bezwen tounen, byenke gen moun parapò avèk sitiyasyon yo te konn rankontre, Yo jis vle tounen men epa sitiyasyon an vrèman ki vle fè yo tounen. M pa konn si w konprann sa m di w la. Men, pandan menm ke m te gen yon ti kòb nan pòch mwen, m te gentan di m pa t ka peye kay. M te gentan di m pa t ka dòmi nan lari, m pa t ka, m pa t gen, m pa t gen kote pou m dòmi, se nan lari m ap dòmi. M te gentan di m pa gen manje pou m manje. Men kounye a, lè yo fin mete m yon kote, y ap ban m manje, m dòmi. Jiskaske pou yo voye m ale lakay mwen nan yon vòl gratis. Kote m jwenn kòb kounye a pou m ap fè gwo malèt? Menm ke ou ta gen kòb lan, si ou pa egare, si ou pa sòt, menm ke ou ta gen kòb lan, voye kòb lan al chita tann ou Ayiti, pwofite de vòl lan, ale nan peyi ou. Oubyen, mete kòb la nan pòch ou, vwayaje a kòb la nan pòch ou. Ou pa t ka manje, ou pa t ka peye kay. Ou pat gen kote pou dòmi. Se yo menm ki tap baw manje. Yo menm ki te baw kote pou dòmi jiskaske pou yo planifye yon vòl pou yo voye w ale gratis. Epi ou gen kòb pou fè gwo gwo malèt jiskaske malèt yo tèlman lou, li twò lou pou avyon an, yo twò, chay la vin, pa bliye avyon pa kamyonèt. Avyon pa kamyonèt. Yo pap ka mare l a kòd. Avyon an, mwen menm m pa gen ide de bagay sa yo. Se pa branch mwen. Men, m konnen ke avyon an, li mèt se te machin nan, li mèt se te moto a. Mezon ki fabrike l lan, ou byen konpayi ki fabrike l lan, li mete yon kantite pwal ke li ka resevwa. Se menm jan avèk avyon an tou, li gen yon kantite pwal ke li ka resevwa. Sitou li pi danje, l ap pase anlè. Mezanmi, pran san nou. Se pa paske m kont nou. Fòk nou aprann gen nanm. M ap pwofite de yon okazyon pou m tounen lakay mwen paske m te bezwen tounen. Sim gen kòb la map voye kòb la al chita lakay mwen map vwayaje avèk yon valiz yon ti valiz touris ke tout sitwayen menm ke ou ta gen yon ti valiz touris yon ti valiz touris nan menw ke ou gen kèk ti bagay ke ou ka mete l anndan anndan nan avyon an gen kote pa anndan nan avyon an ke ou ka mete l pou vwayaje pou al lakay ou se pa lè a pou wap pwofite fè gwo malèt bon gen malèt map gade ki koute ki koute yon ka nan kòb biyè a wi. Malèt chè wi. Ki koute yon ka nan kob biye a wi. San konte sak anndann wi. Aprann panse. Bon, m pa ta swete nou fè erè sa a. M imajine m gen ayisyen sa yo nan yo menm ki retounen an ki ka menm ki ka menm pran kob yo te genyen yo mete l nan malèt lan kounye a y ale kob lan ret chili. M pa si nou Si nou ka panse konsa pou n ap fè gwo malèt sa yo pou nou ale jiskaske avyon pa ka pote l, li kite l nou menm nan ale, m gen panse tou nou ka menm pran kòb nou nou nou kite l anndan malèt lan. Aprann panse mezanmi, pa fè bagay yo konsa, bagay yo gen yon jan pou yo ye. N al lekòl nou pa aprann, nou fè klas nou pa aprann. M pap fè videyo pou m di, pou m ba nou rezon, pou m di leta chili. Nou, nou fè, pa rapò avèk mond lan ki gen anpil rasis ladan l, nou fè kòmsi nou menm moun nwa, nou se yon seri de moun ki entouchab. Tout sa yo fè nou, n ap mache, nou pa, nou, nou, nou. Nou pa respekte la lwa. Kou yo aji, kou yo pratike la lwa sou nou, nou rann kont se rasis. Mwen menm mwen m konnen kote m ap viv la gen anpil rasis. M sibi anpil ak rasis. Men, jan nou fonksyone, nou fè kòm si se se ke nou se moun ki entouchab. Nou menm pou kont nou, nou tyanske nou enferyè pa rapò avèk blan. Wi nou mete nou enferyè pa rapò avèk blan. Paske nou pa ka, nou pa gen panse. Si m tap dòmi nan lari, m pat ka peye kay, se yo menm ki tap banm manje. Bon sak pi mal lan ke nou fè, ke mwen aprann sa e m swiv sa, m swiv sa tou nan pil videyo frè ayisyen parèy mwen yo fè, ki se jounalis nan peyi an. Yo pran nou y al fèmen nou yon kote estasyon santral, yon pati nan Chili an, ki se yon komin, yo mete nou yon kote. Lè nou fini, premye gwoup yo mete a, gen yon dezyèm gwoup ki vin bezwen ale paske yo nan difikilte tou, sa se sa yo di. Yo pran yon dezyèm gwoup, yo pote, yo mennen yo pou y al mete nan menm lokal lan, pou yo tann vòl lan, pou yo planifye vòl lan pou yo voye nou ale. Lè nou rive anndan an pou kont nou, lè nou rive, dezyèm gwoup ki vini an, nou pete goumen antre nou, n ap fè diskisyon antre nou, ke moun sa yo, nou pa t wè zye yo nan manifestasyon an, yo pa gen dwa benefisye l. Gad kòman nou lèd. Nou lèd, nou sòt. Yon dezyèm gwoup frè parèy nou ki bezwen retounen tou wi. Yo vin mete yo nan lokal la, nou di yo pa t nan manifestasyon, nou pa t wè zye yo nan manifestasyon, yo pa gen dwa, yo pa gen dwa benefisye l. Se menm bagay sa yo ki fè peyi nou, nou pa ka ret nan peyi nou an wi. Lè n ap fè manifestasyon, lè gato a ap separe, nou di sa pa t ladan l men se sa k pou jwenn li. Menm ke l pa t gen konpetans. Mezanmi! pran men nou. Ni nèg kap fè video yo konn kisa nap di. M pa kont nou, m pa kont ayisyen parèy mwen yo. Panse bagay yo yon lòt fason, bagay yo pa ka rete konsa nèt. Nou nan peyi nou, nou pa respekte la lwa pou nou pou peyi nou mache. Se pa anyen nou ki fè nou konsa. Lè nou chita Ayiti, nou mèt te gen 35 an, nou jwenn yon seri de paran ki se de paran responsab, ki pap ki lage pitit li tankou kabrit nan lari, nou mèt te gen 40 an, y ap fè kou yo konnen pou yo ba nou manje. Nou pap fè, nou pap fè nenpòt travay pou nou soulaje paran. Depi nou gen yon bout papye filo nan men nou, yon bout papye reto nan men nou, nou di nou pap fè nenpòt bagay, nou tout se syans nou bezwen aprann, nou pap aprann masonnri, nou pap aprann elektrisite, nou pap aprann lòt bagay. Ou pè bòs tayè nou yo fini. Tadiske lè nou vin Chili, lè nou vin Chili, sa k plis, sa k plis fè ekonomi Chili ap mache se bay, bay, bay bòs tayè paske yo menm yo pa nan achte, yo pa nan achte vye pèpè. Nou pa respekte la lwa, nou pa respekte anyen, nou pa fè peyi nou, tout jounen nap boule peyi nou. M ta swete sèlman nou menm ki retounen an, m pa kont nou paske nou retounen non, men m ta swete nou menm ki retounen an nou pran yon leson nan peyi an kote nou sòti an. Nou wè nan peyi an menm ke w te fè, menm ke w t ap travay kòm, menm ke se w te ki te gen pi gwo grad anndan an, nan biwo kote w ap travay lan, se ou k pou bale l. Si pa gen travay, si w se yon kontab anndan yon antrepriz nan Chili, si pa gen travay pou ou, si se bwat ou ka vin leve pandan pa gen travay nan moman nan yon moman pou ou, w ap vin leve bwat lan. Si se bale ou ka al bale pou netwaye, w ap netwaye. M panse nou aprann sa yo. Pou nou konn kòman moun fè peyi, ki sa k rele travay. Ki sa k rele travay. Travay se jis fè lajan. Se pa, se pa liks. M ta swete lè nou tounen a 40 an pou manman nou pap chita ap pede lonje men ba nou. M ta swete lè nou tounen se pa nan boule kawoutchou n ale. M ta swete lè nou tounen se pa yon seri de nèg sòt k ap vin voye nou al nan manifestasyon aprè pou y al manje gato a pou kont yo. Se sa sèlman m t ap di. Mesye kap fè video yo sispann akize pouvwa e peyi chili nou pa yon seri de moun ki entouchab fòk nou aprann panse se pa peyi an ki koz men moun yo ale malèt yo rete se moun yo ki koz avyon pa kamyonèt menm kamyonèt lan li gon pwa pou resevwa konpayi ki fabrike l nan mete l menm moto al konsa Nou pat gen kòb, nou tap dòmi nan lari, nou pat ka manje, epi nou gen kòb pou n ap fè gwo malèt jiskaske pwa a twòp pou avyon an. Bon yo te sipoze voye mouda nou ale pou tèt la rete wi. Bann mechan. Mèsi tout moun. Tchaw.